Salut pèp ayisyen! Non pa mwen se Jean Samuel Rosier, ayisyen natif natal ki ap viv o Brezil anviwon 8 an. Mwen gen lisans ak metriz an ekonomi nan Inivèsite Federal Santa Catarina ki nan Brezil. Mwen pa gen okenn fòmasyon nan domèn sante men mwen deside pataje kèk ide avèk nou sou pandemi sa ki ap frape mond lan. Bondye kreye nou pou nou viv an kominote, pou nou viv an fami, pou nou renmen youn lòt, pou nou manifeste afeksyon nou youn anvè lòt. Men anpil fwa, li mande nou yon ti tan pou nou izole tèt nou. Pwòp Jezi, avan ke li te kòmanse ministè li, li te bezwen 40 jou pou l jene pou l prepare li. Fas a pandemi sa, li mande nou pou nou izole nou. E izole nou pa vle di ke nou pè viris sa ki ap ravaje mond lan. Mwen kwè nan Som 91 kote ke Bondye li pwomèt mwen pou li pwoteje m kont tout sòt de kontajyon, tout sòt de maladi ki ap frape mond lan. Men se pa paske Bondye pwomèt mwen pwoteksyon ke mwen bezwen pote tèt mwen bay viris lan, bay maladi kontajyon ki ap frape mond lan. Nan moman fas a pandemi sa, nou bezwen pran de prekosyon. E nan tout prekosyon ke nou bezwen pran, se ke nou bezwen evite aglomerasyon, kote ki gen anpil moun. Nou bezwen evite bay moun lanmen, abrase youn lòt, bo youn lòt. E nou bezwen lave men nou souvan avèk dlo ki pwòp, avèk savon, oubyen itilize alkòl, jèl. Nou bezwen bouche bouch nou lè n ap touse oubyen etènye. Nou bezwen pran 2 mèt de distans minimòm de moun k ap touse oubyen etènye. Nou bezwen toujou chèche itilize objè pèsonèl nou. Nan moman mwen vle adrese mwen espesyalman avèk pèp ayisyen ki nan Brezil. Mwen te gen chans pou m travay nan yon òganizasyon ki t ap resevwa imigran. Brezilyen ki rekonèt mwen, yo antre an kontak avèk mwen, yo fè mwen konnen ke nan tout imigran ki nan Brezil, se imigran ayisyen ki gen plis difikilte pou yo mete an aplikasyon oryantasyon ke gouvènman pase sou karantèn nan, ki vle di chita lakay yo. E mwen menm pèsonèlman, pèsonèlman, nan jounal ke m li, mwen wè gen gwoup Ayisyen reyèlman, yo montre dè foto dè Ayisyen ki nan lari k ap mache kòm si ryen netè. Franchman kòm Ayisyen, sa a, li atake dignite mwen. Mwen santi kòm si nou s on pèp, nou s on wont, nasyonal nou se yon wont mondyal men nou bagay bazik donk mwen vini pou m mande nou silvouplè pou nou rete lakay nou pwoteje tèt nou e rete lakay nou pa vle di se pandan 2 jou yon semèn paske espesyalis nan domèn viris lan nan domèn viris sa k ap frape pandemi sa k ap frape mond lan Sitou nan Brezil, yo prevwa ke ogmantasyon maksimal lan li ap antre mwa de avril e mwa de me. Ogmantasyon moun ki gen pou enfekte yo. Donk nou bezwen ret lakay nou e pwoteje tèt nou. Anpil fwa, Ayisyen toujou panse ke. Virus oubyen yo toujou di ke mikwòb pa touye Ayisyen. E yo toujou panse ke yo gen tout sòt de remèd kont tout sòt de maladi ki egziste sou planèt sa. Gen anpil medsen chalatan k ap bay medikaman, k ap bay remèd pou lèzayisyen deja. Mwen vle di nou ke otorite yo, espesyalis ki nan domèn sante, yo poko dekouvri okenn remèd pou medikaman. Yo bezwen swiv oryantasyon save moun ki etidye nan domèn sante an. E nou ap mande pou tout Ayisyen pou nou fè solidarite. Pase gen anpil Ayisyen ki pa gen aksè a entènèt, a enfòmasyon. Nou bezwen fè solidarite, enfòme youn lòt, ankouraje youn lòt pou yo rete lakay yo. Pou mwen tèmine, mwen vle itilize Sòm 32, vèsè 9, ki di, Piga nou fè menm jan avèk chwal oubyen milèt san konprann. Yo bezwen yon brid pou yo dompte yo. Piga nou tann se lèske otorite brezilyen yo kòmanse ap itilize prizon oubyen depòtasyon paske nou pa respekte oryantasyon ke yo pase yo. Donk, mwen vle di nou ke Bondye kapab beni nou, pwoteje nou e yon lòt fwa ankò, silvouplè ret lakay nou.